Wap rete la? Wap rete nan America man? Mwen menm, depi m fin grandi nou, m gen degouden m viv m tounen nan peyi m. Lè m rive m al plante bannann, m plante patat pou m viv. E nou menm wi? Kite m la. Dèfwa ou la pou yon rezon. Mwen menm m pa t ap janm vin rete la san papye, san papye, san anyen. Men m te toujou di m pap rete san papye, ni m pap rete ka moun. Men Bondye wè sitiyasyon kòman m pral rete, li fè yon plan, m gen papye, m ka travay. Se yon grès li ye. Kisa w panse de tout bagay k ap pase? Èske se te pitit gason pa ou byen? Non men li pa right. Sa m tire nan bagay lan. E li yon ti jan raplem e e le fèt de Pak ou toujou ap selebre la mò de Jezi le nan dènye pawòl li di w je swaf je swaf je swaf se pandan m sou wout nan sway wi a se sa sèlman ki lan tèt mwen li menm tou sa se menm soufrans kòm si Jezikri te pran soufrans lan tou li li li tap soufri anpil li te rive nan yon moman li pat ka kenbe ankò Li di w li swaf. Anben se menm bagay la ki rive pou Judge Floyd. Li di w konsa li pa ka respire, li pa ka respire. Sa vle di ke soufrans lan li vini pi atwòs. Lè w pran prezidans lan, prezidans lan mete l nan menm bò l avèk moun k ap fè moun enjistis lan. Egzakteman. Paske si ou menm. Ou pale de gouvènman, ou pale de lapolis, de gwo konpayi yo, yo tout menm jan. Yo tout menm jan.
Sa vle di se anlè tèt la, si anlè a pa voye imaj anba pa resevwa. Sa vle di si pèp la pat kanpe la yo patap arete 3 lòt nèg yo. Yo patap pran yo paske. Epa manti non si social media a pat kanpe. Li pat kanpe. Yo pat fè video. Sa vle di son bagay ki son bagay ki ki ki ki ki vin kòmsi ki vin cho nan men yo. Nou bezwen egalite. Se pa yon kesyon de blan, de nwa, de sesi, de sa. Se yon kesyon de moun. Son kesyon de ime.
Oh mom. E kisa w panse a sa ke George Floyd li tap travay avèk ofisye a pou nenpòt 17 an. Pa zanmi but yo te konn ap travay ansanm. Kèlke pa te gon bagay. Kèlke pa te gon bagay. Anpil fwa ou konn ap ou konn ap travay avèk yon moun, moun nan pa vle w pwogrese. Plis wap pran ekstansyon, plis li gon egwè kontre ou menm. Li ap bat pou l desann ou. Somehow, somewhere gon bagay. Gon bagay ke petèt ke li pat kapab eksprime li e si wap gade vizaj mesye a jenou li sou tèt sou mesye a se kòmsi men nan pòch li epi jenou l sou kou nèg la se kòmsi li diw jodi a m pran w jodi a m pran w jodi a se jou paw jodi a se kòmsi son bagay ki tap kuit epi finalman finalman li Li, li, li, li separe l. E li konnen ke kòmsi pa gen moun ki ka di l anyen. Pa gen moun ki ka di l anyen. Lapolis kanpe avè l. Wè. Paske 3 mesye yo te kanpe la. Si ou kanpe la, ou asiste yon moun ap fè sa, sa vle di ou pa de sa ki pase a. Vrèman.
Ou pa, paske ou pa, ou pa gen kouraj pou w di konsa. Pa gen konsekans pou aksyon w. Non, sa w ap fè a li pa bon, ou pa dwe fè li. Bon, an fonksyon de tout sa ki te konn pase yo. An fonksyon de tout sa ki pase, de tout moun ke yo tiye. Sa a gen yon lòt anplè. Sa a vrèman gen yon lòt anplè kote ou wè. E sa vrèman frape tout eta yo. Non men li frape tout kouch. Menm lajenès mete kò yo deyò. Se sa. Se pa kesyon de granmoun e menm lajenès. M sot pase, m sot kite travay mwen la, m pase Downtown. Se yon pakèt. College student yo ye. Se senior high school, se timoun, yon pakèt timoun pankat a la men, k ap manifeste, k ap mande jistis. Sa li frape tout kouch, tout kouch sosyal. Si yon moun ou pa egzèse, si yon moun ou pa pale, sa se ou menm. Sa se ou menm. Men, petèt ke ou ka pa vle pale. Ou ka pa vle pale oubyen ou ka pè pale men. Sa son bagay ki revolte tout konsyans. Wi, what change do you wanna see, what difference do you wanna see, ki ki tip de mond ou ta renmen ke pitit ou viv, ki jan w ta renmen eksperyans pa yo a diferan? Ahh
Bondye sèl ki ka ki ka ki ka di yon mo paske tout sa nap fè yo si n e pa Bondye ki devan ladan yo pap gen chanjman frèm paske son kesyon de mantalite son kesyon de san eskem ka retire san nan san prezidan m mete yon lòt san poum ta fèl reflechi yon lòt jan poum ta fèl panse yon lòt jan dèfwa ou menm antanke paran ou pa kenbe imilyasyon ou pou kont ou oubyen si w ta kenbe tout desepsyon tout imilyasyon ou fèl m pa vlel reflete sou pitit mwen m vle ke pitit mwen panse yon lòt jan men si mwen menm on moun fèm yon bagay epim di konsa o map atake map atake nou menm se pou nou fè sa se pou nou fè sa ou konn sa kap vin pase son jenerasyon e ki dezakòde, paske sa ke m fè a, se sa nou menm nou pral fè tou. Ki ide paran yo te genyen, granpè yo? Egzakteman! Kounye a yo reflete l sou moun, sa pa di yo anyen. Men gon Bondye la. Bondye ap fè moun jwenn jistis. Gouvènman pa ka ba moun jistis. Bondye ap fè w jwenn jistis. Se sa l ye. Se sa l ye.
Thank you so much for the interview. It was an honor. Ou fè m pale tou. Paske m gen yon ti jan silans. M gen yon ti jan silans. Menm mwen m pa vle pale sa fè m mete w devan kamera. Isi nan America m pa distribye tout bagay, m pa rantre nan tout bagay. M toujou mete m tankou m son grenn diri m ap goute m ap goute sèl kanmenm. That's it. Men m pa vle patisipe. Sa fè m gen yon ti jan silans. M santim on ti jan koupab m pa pale m pa eksprime m pa bagay men se jis se mwen menm m pa renmen entèvni nan tout. Men an menm tan li pran tan pou pou panse a sa pou panse avèk tout bagay kap pase. Egzakteman pou vini a reyalite chè sa so mèsi mèsi ou fèm pale m rale.